Kesyon anpil moun ap poze, èske gwo pisans yo ta vle deklannche yon gwo gè ak konfli ki genyen nan pati Mwayen Oryan an? Poukisa kesyon sa yo? Zanmi entènot, gen yon gwo otorite nan peyi Larisi ki te fè yon gwo deklarasyon dimanch ki te 22 jen 2025 lan kote li te di ke anpil peyi pare pou bay zam nikleyè ak peyi Iran menm jan Larisi ak Lachin te atake Etazini sou enstalasyon nikleyè Iran an. Dmitry Medvedev ki se prezidan adjwen Konsèy Sekirite Larisi an te ensiste ke atak ayeryen ameriken ki te fèt samdi ki te 21 jen 2025 lan, kote yo te sèvi avèk bonm GBU-57 ki peze 15 tòn pou te kraze bonkè nan konba te lakoz sèlman domaj minim nan sant nikleyè Teheran yo ki gen ladann izin Fordo ki byen sekirize. Medam e mesye, ansyen prezidan Larisi an, ki se Dmitry Medvev, te di ke frap yo pap anpeche alye Mwayen Oryan Larisi a jwenn zam nikleyè. Nouvèl sa vini nan moman minis afè etranjè iranyen ki se Abdas Arachi te anonse li an vwayaj nan kapital Moskou pou l rankontre ak chèf leta ris lan ki se Vladimir Putin pou l diskite sou dosye lagè a. Chèf diplomasi ris la te di ak medya ris yo, Nou apresye yon patenarya estratejik epi n ap konsilte ak kowòdone pozisyon nou yo, se sa li te di. Minis Afè Etranjè Ris la ki se Sergei Lavrov te kalifye atak ayeryen ameriken kont Iran an kòm yon vyolasyon flagran lwa entènasyonal, konstitisyon Nasyonzini an ak rezolisyon Konsèy Sekirite a. Li deja klè ke yon eskalasyon ka plis menase sekirite rejyonal ak mondyal lan, se sa minis lan te di nan yon deklarasyon. Sergei Lavrov al pi lwen pou l di. Nou pa mande oksidan pou fè nou konfyans. Gen anpil reyalite ki montre ke nou pa ka fè yo konfyans, mwen pa vle site ka kote yo pat kenbe pwomès yo. Franchman, mwen pa konnen si oksidan fè nou konfyans. Yo pretann yo se demokrasi, yo mande pèp yo sa yo ta dwe fè ak pwopozisyon Vladimir Putin yo. Lachin, sou bò pa l, te rejte akizasyon ke Etazini vyole lwa entènasyonal atravè defans ayeryen li yo, e minis afè etranjè chinwa a te avèti ke atak lan ta gen konsekans byen lwen nan Mwayen Oryan. Lidè chinwa yo sepandan te di tou peyi yo te kòmanse reponn ak eskalasyon nan sans sa a, Peken mande pou gen yon sispann tire. Medam e mesye, Lachin anba presyon Lèzetazini pou anpeche Iran fèmen Kanal Òmouz lan ki se yon liy transpò kote si li fèmen li ka gen konsekans mondyal sou anpil peyi, pami yo Etazini ka afekte. Sekretè Deta Marco Rubio te mande Peken dimanch ki te vin 2 jen 2025 lan pou l kenbe pòt petwòl li yo louvri, sitou kote pò li yo ye a lan Òmouz, nan moman petwòl chinwa yo ap travèse kanal lan. Li pale avèk Peken kote l mande fòk pò sa yo ta louvri. Plizyè otorite sou bò pa yo te kondane frap yo pami yo ansyen prezidan Larisi an ki se Dmtri Medvev. Ansyen chèf leta ris la te di konsa, Yon kantite peyi pare dirèkteman pou bay Iran pwòp zam nikleyè li yo, se Medvev ki te poste sa nan yon pòs li te fè sou rezo sosyal X li, ki se yon mesaj ki vrèman menasan. Ansyen prezidan ris la te deklare nan rit sa a, Trump ka bliye pri Nobèl lapè a. pa menm ak jan li te vin manipile a. Li di konsa, Ala yon fason pou lanse bagay yo Mesye Prezidan, pawòl sa yo sakaje gouvèneman ameriken an. Paske, Vis Prezidan ameriken ki se JD Vance ki te tande deklarasyon sa yo te reprimande menas aparan Medvev lan. Vis prezidan te di, Premyèman, mwen panse ke li se yon repons ra. Men mwen menm, mwen pa konnen ke nèg sa a pale pou Prezidan Putin oswa pou gouvèneman Ris lan, se sa Vis Prezidan Ji te di kòm yon replik. Larisi te trè konsistan ke yo pa vle Iran posede yon zam nikleyè. Mwen pral kite Prezidan Vladimir Putin pale sou ki pozisyon ofisyèl Larisi sou sa, selon enfòmasyon ki rive jwenn nou, Dimdri Medvev, te prezidan Larisi sòti 2008 pou te rive 2012 epi jeneralman yo wè li kòm yon alye pwòch Vladimir Putin, kounye a medam e mesye, Medvev se prezidan adjwen Konsèy Sekirite a nan Federasyon Larisi an. Zanmi sa yo nou tout ka remake ke dosye a vrèman lou nan pati Mwayen Oryan an kote genyen ansyen Prezidan Larisi an ki se Dmitry Medvedev ki sòti nan silans li kote li te relate 10 pwen nan yon pòs li te fè sou rezo sosyal X li. Nan pami pwen yo, pwen ki ta pral retni atansyon anpil moun se lè li di gen anpil peyi ki pare pou ede Peyi Iran jwenn zam nikleyè sitou apre atak sa a ke Etazini te fè sou 3 sit nikleyè Eta Islamik Iran an jou ki te samdi 21 jen 2025 lan. Pawòl sa yo se yon pawòl ki bay anpil pwoblèm avèk gouvènman ameriken an. Paske JD Evens al pase a kote li di nou sa se pa Vladimir Poutine ki pale, an menm tan tou mesye sa pa pale pou Vladimir Poutine. Men, sa pou JD Evens ki se vis prezidan ameriken an, sa pou l konnen, fòk li konnen ke Medvev se ansyen prezidan Larisi, sòti 2008 pou rive 2012, an menm tan, nan moman n ap pale avèk ou la, se li menm ki prezidan adjwen Konsèy Sekirite nan Federasyon Larisi an. Otomatikman ke bagay la gen rapò avèk sekirite, nou tout konnen ki sa ki anndan l. Nou ka wè, depi Medvedev fè deklarasyon sa a, sè ke gentan genyen plizyè apwòch ke l fè avèk peyi Iran sou dosye sa a, an menm tan tou, plen lòt peyi ki pale sou koze sa a. Paske, m sonje m te di nou deja, Pakistan, ki se yon peyi ki pa twò lwen peyi Iran, li posede anpil zam nikleyè. Li te bay yon avètisman kote li te di konsa, si tout fwa Etazini ta atake, yo ka entèvni. Entèvansyon ka fèt de fason dirèk oswa endirèkteman. Dirèk lan ka entèvni bò kote lame iranyen an, li atake kèk baz militè ameriken ki nan Oseyan Pasifik lan oswa nan Oseyan Endyen an, oswa li pase endirèkteman kote li deside bay otorite iranyen yo zam nikleyè, paske atak la Yo ka atake diferant fason. Batay la gen plizyè faz. Prezidan ap jwe Konsèy Sekirite a. Li pa fòseman pou l voye sòlda ris yo lòt bò a. Men otomatikman ke li fremin nan pat la, li siyen plizyè patenarya avèk plizyè lòt peyi pou yo jwenn zam nikleyè bay Iran. Sa a ou mèt di m ke l pase de fason endirèkteman nan konfli an pou l te ka ede Eta Islamik Iran an. E genyen ankò deklarasyon chèf diplomasi ris la ki se Sergey Lavrov. Pawòl sa l di yo, yo vrèman chokan. Paske lè Sergey Lavrov di nou pa mande oksidan pou fè nou konfyans. Aprè l di gen anpil reyalite ki montre ke nou pa ka fè yo konfyans, mwen pa vle site ka kote yo pa t kenbe pwomès yo. Lè yon chèf diplomasi ris parèt li fè deklarasyon sa, Nou tout ka remake ke gentan gentan nou gentan wè ke Iran gentan jwenn sipò e Larisi nan yon fason kèlkonk. Paske oksidan yo, yo jwenn zam pou yo atake Iran an menm tan tou pa bò kote peyi Iran plen lòt peyi kap soutni l. Nan fason sa a. Men kesyon anpil moun ap poze, jan nou te di l nan debi emisyon an, se ke eske nèg yo pap debouche yon gwo konfli nan pati Mwayen Oryan an, lè tout peyi yo deside pou yo ta mete men nan pat lan, kote yo kanpe nan do Etazini, yon lòt pati kanpe nan do Iran. Sa ka Konplike bagay yo dèyè a. Paske nou wè dega ki genyen deja dèyè a deja. Kote pou mwen ap pale avèk ou la a, tout entansyon Etazini se ta entèvni an Iran pou ta chavire rejim iranyen an. Kote yo estime ke Ali Khamenei se yon menas li ye pou yo. Li pa sèlman menas pou ameriken sèlman, men l menas pou gouvèneman izrayelyen an. Paske lè Netanyahu moute, li pase nan miko laprès li di konsa, sèl fason pou yo kanpe konfli a se misye pou yo elimine. Sa vle di ke toutotan misye pa elimine, konfli an p ap kanpe nan pati Mwayen Oryan an, daprè deklarasyon gouvèneman Izrayèl lan. Se konsa sa ye. Nou pa remake, e prezidan Izrayèl la reyaji souvan, men otomatikman ke chèf gouvèneman Eta Ebre a pale, nou mèt di se prezidan ki pale tou. An menm tan tou, Sim retounen nan dosye la russie an si prezidan adjwen konsa sekirite la russie a pale tou nou ka di se vladimir poutine ki pale nan tou paske genyen yon pawòl ke dimtri peskov ki se pòt pawòl gouvèneman rus la te di li te di ke Si tout fwa Etazini ta entèvni nan konfli ki genyen ant Iran avèk Izrayèl lan, yo ka parèt negativman, yo ka antre negativman nan konfli a. Apre l pa t bay tout detay. Chèf diplomasi iranyen ankò ki nan kapital Moskou pou moman la a. ka rankontre avèk Vladimir Putin sou dosye sa a. Anpil pawòl pral pale. Lè l ale a, se pa diskou sèlman l pral tann pou ke prezidan ris lan ba li, men an retou tou, genyen yon ansanm de akò ki ka siyen, yo ka bay Larisi, yo ka bay Iran yon ansanm de zam nikleyè pou l retounen lakay li. Sa ki ka konplike tach lan pou lame amerikèn nan. Paske pou mwen ap pale avèk ou la a, majorite baz Etazini genyen dèyè a, yo oblije byen sekirize yo. Paske lame iranyèn nan ka bay yon atak sipriz, a nenpòt kèl moman la yo atake. Toudenkou la a, nou tande se gwo dega ki genyen nan baz militè ameriken yo dèyè a. Se la a anpil peyi pa ta renmen rive. Se pou rezon sa ke La Chin mande pou gon sispann tire nan pati Mwayen Oryan an, paske eskalasyon lagè lan ka fè bagay yo konplike. Eskalasyon medam e mesye lè yo itilize l konsa se paske li vle di monte gè a. Eskalasyon vle di monte gè a nan pati Mwayen Oryan an ka konplike bagay yo dèyè a. Se sa anpil peyi pè. Iran ki bezwen frape Etazini, li deside pou l ta fèmen pi fò kote nan Òmous lan. Òmous lan se la ki genyen 20 pousan fli petwolye yo ki pase atravè mond lan. La genyen yon rezèv petwòl ki vrèman nonbre. Kote la, se la komès gaz la fèt. Sa ka vin yon pwoblèm pou Etazini, se youn nan rezon Vis Prezidan Ameriken ki se JD Vance ap mete presyon sou do Lachin pou Lachin anpeche Iran fèmen pò yo a ki dèyè a. Paske Iran gèlè gen plis dominasyon nan pò sa yo dèyè a kote gaz lan ye an. Paske si tout fwa Iran ta deside fèmen Hormuz lan, medam e mesye, li ka vin yon gwo pwoblèm pou peyi Etazini, sitou avèk pwoblèm gaz lan. Paske si Etazini achte nan pò sa tou, li pa jwenn gaz an kantite, Etazini ka vin kòmanse pran pil frap. Sèt li konn achte anmè Venezyela, men kantite gaz ke Venezyela konn ap bal yo ka pa ase, sa ka rive li jwenn yon kantite gaz tou nan espas sa kote Iran ta renmen fèmen an. Gè sa a se estrateji kap itilize nan tout fason. Donald Trump, pa bò kote pa l, estrateji ke li fè konnen ke li itilize, se bonbade 3 sit nikleyè yo ke li di ke Se te yon siksè men otorite iranyen yo avèk ansyen prezidan Larisi an di ke se dega minim ki te fèt nan sit nikleyè iranyen yo. Otorite iranyen yo di pa t gen okenn dega, sant de kontaminasyon yo, yo pa gen anyen medam e mesye. Eske se sou foulay prezidan kanpe nou pa konnen men n ap swiv kote sa prale. Kesyon zam sa yo ke anpil peyi ta renmen bay avèk peyi Iran pou ta afronte Etazini, sa a ka fè konfli a monte byen wo nan pati Mwayen Oryan kote li ka vin yon gwo danje tou pou peyi Izrayèl ke jounen jodi a lame Iranyèn nan kontinye ap voye dronn kamikaz sou plizyè vil Eta Ebre a kote medam e mesye gentan gen anpil moun ki sòti viktim nan kad konfli sa a ki opoze ant peyi Izrayèl avèk peyi Iran.
Peyi Iran kòmanse pran gwo desizyon nan moman n ap pale a aprè lame amerikèn te fin detwi 3 sit enstalasyon nikleyè pou peyi Iran. 3 sit sa yo se Fordow, Natanz, Ispayan yè ki te 21 Jwen 2025 lan. Enben e peyi Iran pa rete konsa pou lap gade atak sa a Etazini te fèt sou li a. Lògan de sekirite siprèm de lryan sou wout pou pran gwo desizyon ki kapab genyen gwo enpak sou mond lan. Se ki sa l ye menm? Daprè TV Pat Reuters, gwo otorite yo ki nan peyi Iran, sitou le parleman iranyen an, Li adopte lwa medam e mesye pou kapap fème detwa dormounz lan. Detwa dormounz lan se kisal ye menm? Se ladann 20 pousan ke son petwol ak gaz se ladann tout demand sa yo fèt pou mond lan medam e mesye. E desizyon sa ki pran an se parleman iranyen an ki adopte yon lwa pou sa. E jodi an se kiyes yap tann pou di tout bagay antre nan lòd pou kapab fèmen Detwa Dòmounz lan, se Konsèy Siprèm Iranyen an ki poko bay dènye mo l, medam e mesye nan moman n ap pale a, bagay yo kòmanse konplike apre peyi Lèzetazini deside pou li detui 3 sit nikleyè sa yo pou peyi Iran. E te gen plizyè peyi nan mond lan, Lachin, Larisi, ki te toujou ap mande ak peyi Lèzetazini, Pa antre nan gè sa ki gen ant Iran ak Izrayèl la, paske sa kapab gen gwo konsekans sou mond lan. Ebyen nou ta pral vin jwenn medam e mesye, Marco Rubio, trè koni, son non tout Ayisyen ap tande prèske chak jou, ki se sekretè deta ameriken an, li deklare sou Fox News, li fè apèl ak peyi Lachin pou mande Iran pou yo pa fèmen Detwa Dòmouz lan. Le parleman iranyen gentan pran desizyon deja e adopte pou kapab fèmen Detwa Dòmouz lan. Enben, selon Marco Rubio, li fè konprann ke se yon suisid ekonomik l ap ye pou mond lan. Medam e mesye, bagay yo ap vrèman konplike. E li fè konprann Si sa fèt yo menm ameriken yo gen kapasite pou yo reziste. Men pi gwo kè sote yo genyen an se pou lòt peyi yo ki nan mond lan medam se mesye. Se sa sekretè deta ameriken an. Ebyen bagay la tèlman kòmanse ap bay pwoblèm nan mond lan medam se mesye kesyon retire oubyen fèmen detwa dòmouz lan enben nou pral wè loni gentan mande yon konsèy medam e mesye yon reyinyon an ijans sou sa medam e mesye e sekretè deta ameriken an li di sa yo fè apèl ak peyi la chin o mwen pou yo pale avèk peyi iran pou kesyon fèmen yap fèmen de twa do moun zan pou sa pa fèt medam e mesye e sa kòmanse ap bay pwoblèm nan mond lan la. Loske nou gade medam se mesye palmantè yo nan peyi Iran pou yo mande fèmen de twa domouz lan. Sa moutre aklè ke mond lan li an danje. E de twa domouz lan se kou lwa maritim ki mezire anviron 34 kilomèt laje. Se la plis pase 30 pousan petwòl nan mond lan pase. E entyè nan gaz natirèl yo yo menm yo pase. Jodi a loske parleman Iranyen an mande e yo adopte de lwa deja pou kapap fèmen de twa domouz lan, e sa dwe bay gwo kè sote ak mond lan medam e mesye. E sekretè deta ameriken an li gentan fè apèl ak la Chin pou mande la Chin pale avèk otorite yo an Iran Kesyon fèmti de twa do moun zan pou sa pa fèt medam e mesye. E kounye a gen bagay ke ou dwe konprann. Si Iran ta arive fèmen l tout bon vre, kapab gen gwo kriz nan mond lan. Sitou nan sa ki gen rapò ak manje, enèji, epi kòmès, sante, medam e mesye. Sa ap vreman konplike. E sekretè deta ameriken ki se Marco Rubio li gentan di sa. Se yon swisid ekonomik lap ye nan mond lan. Jodi a ou menm ki fè chwa pou koute Ayiti an avan. Nou pap fè sansasyon nou pap voye monte. Sa nap di yo, yo trè chapantye, se de sous ki fyab. E ou menm tou ki son ayisyen, fok ou konn sa tou. Gen yon pakèt ayisyen nou santi oubyen gen moun ki nan mond lan ki kontan lòske prezidan ameriken ki se Donald Trump, yè swa ki te 21 jwen 2025 lan li te deside pou detwi 3 baz nikleyè sa yo ki se Fordo, Natanz epi Isfahan nan peyi Iran. Gwo tèt kase a se kiyès ki pral peye l? Se ti peyi pòv yo. Pase dezyèm gè mondyal te gen posibilite pou te gen plizyè peyi ki te anba soufrans kolonyalis yo, e yo te jwenn chans pou yo te kapab sòti tèt yo, e ni nan premyè gè mondyal tou. E ti peyi yo se yo menm ki te plis soufri. Enben jodi an, le parlement iranien deside yo vote oubyen adopte de lwa pou fèmti Detwa d'Ormuz lan kote ke genyen pli de 30 pousan petwòl ak gaz ki pase ladann pou bay nan mond lan, sa ap gen gwo konsekans sou plizyè ti peyi nan mond lan. E Marco Rubio di sa medam e mesye. Pase frap sa jodi an, prezidan ameriken an Donald Trump li fè sou Iran an, Fòk tout moun te dakò e aksepte sa pral gen gwo konsekans sou mond lan. E nou te vin jwenn Lachin, Larisi, yo te kanpe yo te di sa. Yo te mande avèk prezidan ameriken ki se Donald Trump, pa pote boure nan gè sa a. Olye ke ou pote boure nan gè sa a, De preferans, fè apèl avèk Benjamin Natanau pou kapab gen yon lapè, medam e mesye. Apre ke lame amerikèn fin frape plizyè sit enstalasyon nikleyè nan peyi Iran, sit nikleyè sa yo ki se Fordo, Natanz, Ispahan, enben 3 gwo baz nikleyè sa yo ki pran frap nan men lame amerikèn nan, Ebyen tou swit apre medam se mesye. Prezidan ameriken ki se Donald Trump. Ki te toujou mande ak peyi Iran kanpe gè a. Fon ti kanpe gè a. El te ba yo jiska mwa dout pou gè ant Izrayel ak Iran kanpe. Pase Donald Trump li menm li te kanpe li te kle sou sa li te di ak Iran si li pa kanpe gè a yo menm yap bonbade l. E yè 21 jwen 2025 lan Donald Trump lanse de zoperasyon avèk lame amerikèn nan, li detwi 3 sit nikleyè sa yo pou peyi Iran. E jodi a medam se mesye nou pral jwenn prezidan ameriken an. Li fè konprann ke el klè sou sa. Nan adrès a la nasyon sa a li tap bay apre yo te fin frape Iran, li fè konprann ke objektif yo se detwi tout sous nikleyè peyi Iran pou kapab gen yon fen ak kesyon menas nikleyè sa Iran toujou ap fè nan mond lan. Pou Donald Trump, se yon siksè militè ke li ye. E pou Ameriken, pou Amerik, lòske yo mennen yon operasyon konsa, yè ki te 21 jen 2025 lan, nou gen Iran, se tiran Mwayen Oriyan an, enben apati de jodi a, fòk gen lapè. Se sa Prezidan Ameriken an Donald Trump li deklare. E l fè konprann ke si peyi Iran an pa deside pou l fè lapè, enben nan pwochen etap yo, bagay yo ap vin pi mal e sa k fèt yè la, l ap pi mal ke sa k fèt la. E Prezidan Ameriken an Donald Trump pou l kontinye li di, se yon bagay k ap trè fasil pou yo atake Iran, pou yo detwi tout sa yo vle detwi nan peyi Iran, medam e mesye. E jodi a nou pral vin jwenn medam se mesye, prezidan ameriken ki se Donald Trump li kanpe li fè konprann ke se depi apre 40 lane Iran ap fè movèz zaksyon sou ameriken, sou pèp izrayelyen an, enben se sa prezidan ameriken an vle fè konprann. Li di konsa ke yo tiye ameriken pou yo, Yo koupe men yo. Yo koupe janm yo. Yo itilize bonm atizanal pou detwi yo. Yo pa t janm di anyen. Enben l di fwa sa a, li mande fòk mesye yo kanpe. Si yo pa kanpe, l ap frape yo. E prezidan ameriken an ki se Donald Trump, pou l kontinye medam e mesye, li felisite premye minis Benjamin Netanyahu. Malgre gen yon senatè Demokrat nan peyi Lèzetazini ki te mande avèk Prezidan Ameriken Donald Trump pou l pa pran nan pwovokasyon sa yo ke Premye Minis Benjamin Netanyahu ap fè a medam e mesye. E Donald Trump jodi a se felisitasyon n ap voye ba li. Paske l te fè konprann ke an 2002 menm Benjamin Netanyahu ki se Premye Minis Izrayèl la li te fè konprann ke Saddam Hussein Te genyen des armes à destruction massive e nèg yo te kenbe Saddam Hussein kisa yo te fè avèk li medam e mesye yo te pann li gon bagay ken dwe konnen peyi Iran pa pran aksyon sa ke peyi lèzetazini fè a a la lejè e menm si nou gade pou nou wè etazini pa bò kote pal prezidan ameriken ki se Donald Trump la fè elòj. Li fè konprann ke poko genyen lame nan mond lan ki fè sa lame amerikèn nan sot fè la a. Nou pral vin jwenn peyi Iran ki reyaji apre atak sa yo. Gen yon televizyon eta iranyen an li menm ki fè konnen Atak sa ki fèt sou 3 baz sa yo oubyen sit nikleyè sa yo, tout pèsonèl yo ki te nan espas sa yo, yo te gentan retire tout nèt e fè konprann ke stòk nikleyè ke yo te genyen nan zòn ke peyi Lèzetazini fè konprann ke yo detwi yo, yo te gentan deplase yo. Nouvo Jèn Gid Siprèm Iranyen an fè konprann. Sak pase a pap rete konsa medam se mesye. Ameriken met preparel lap jwenn gwo frap nan jou kap vini yo. E ameriken tou li preparel tou pou atak la. E Donald Trump tou li deklare lap met bagay nan men yo si yo ta gen ide selman pou yo pou yo riposte de sak sot fet la jodi a. Israel li menm pa bò kote pal Se frap lap pare kote yo di dimanch lan la a Iran frape l plizyè fwa. Jodi a gen yon bagay ke nou dwe konnen tou medam e mesye. Mwen pap inyore kapasite peyi Iran genyen pou m pral di ke l pap ka atake peyi Lèzetazini. Ditou pa. Men gen yon bagay ke ou dwe note. Frape teritwa Ameriken. Se pa yon bagay kap osi fasil konsa pou peyi Iran. Pase yon nan bagay ke yo dwe note, apre frap sa yo, peyi Lèzetazini fin bay ak peyi Iran kote yo detwi 3 sit nikleyè sa yo, Ameriken gentan met kontwòl e gran siveyans sou baz Ameriken ki nan Bagdad la, medam e mesye.